Koman ye ou pa dim si ou te rive an byen hier. M gen yon ti pwoblèm la wi so ou konnen nan moman la m pa al labank.

Bon e si w vle bwè tafya avè m? Babou grato je wòl. Atè! Patnè m o! E sa w wè si m met bouch lan anndan kounya? Fè m ale ale menm. Nan nan, ou pa ka ale la ankò. M may k ap mete.
Enben, m te aksepte fè l pou ou. Se paske ou te dwe ban m sa. Enhen. Ban m ba l ak ou tanpri. Enhen. Sèl sa m di w, m p ap kontinye fè sa pou ou. Kiyès k ap fè l mwen?
Sonje m pale w. Lyon fè w chanje. E kòb mwen an li menm? M p ap jwenn li ankò lè m chanje nan. Sa w pa ta renmen gen timoun e konsa nan men w ankò? Sa nan oke.

li pap bon pou ou. Sonje m pale w, yon lè madanm ou ap konnen. Pa janm fon ti plimen deyò sou ou menm. Ou sèl fòm sou ou plimon menm. Pa gen pwoblèm.
Kaka je pa linèt tande papa. Ou genlè panse ou fin bon. Lè w bwè tafya kòmsi alè gwòg ou moute w al jwenn madanm ou pa plimen lòt moun. Hein ti rasta. Ok moun serye m lage papa m bon. Brother banm di w. Sa granmoun nan pa ka konprann se ke li pa ka konnen ke bagay yo yo pa vini yon sèl kou. Se pasyans yo ye. Ou konprann? Monchè, banm di yon bagay Black. Wè tout sa ki pou nan lavi an menn, ey, pa pran'l mal. Pran'l kòm yon egzanp, pran'l kòm yon sous de motivasyon menn. Si tout fwa ou te konn, pa egzanp, m konnen ou gen plizyè bagay ou ka fè bas. Si tout fwa ou te konn depoze 2 CV ou gen 2 k depoze deja. Bat, ale kote, ale plis menn, al depoze plis. Yow! M konnen w gen bagay nan tèt ou. Dayè. San Dye a menn.
Ou konnen m s on nèg ki trè entelijan. Sa ou konnen m. M konn sa klè monchè. E gen on pakèt bagay m ka fè menn. E se sa k fè Emmanuela li rete ansanm avè m. Ou konnen lanmou pa mache san lajan. Lajan pa mache san lanmou. Men li wè gen avni nan mwen menn. Granmoun nan menm li pa wè sa. But sa li wè, li wè ok fò m te gentan ap vin lakay li a, fò m te gentan mete on machin devan chak lè m vini pou l ap gade l oubyen. Fòm te gentan nan yon nivo, fòm te gentan gen kay tout bagay menn. Monchè m pa kont granmoun nan non paske wè nou menm ki jèn nan avèk granmoun granmoun sa yo e de yo fè kòmsi nou vize nou mèt ap gade menm kote nou pap wè menm bagay men. An tou frèm, ami kòw yo pa ka bape li, relax ou menm. Ou konnen si w bape yo al an prizon. E ti timoun nan gen laj ase pou l konprann sa ki byen sa ki mal. Men baz m kite w la, pa rele m sèlman pou di w nan prizon frèm.

Se pase oh. Yon bagay kap dominem la nou viv pakonn kisa poun fè sa genyen dim sak pase Manuela papim kap banm problème la. Sa gen avèm. Ou konnen janm te renmen black fè sa. Kounya l pa vle wè l. Oh!
Konpè bòzò wi.
M pa konn sa k nan tèt li m pa konnen li gentan black la gentan pa pa sanble avèk mwen li pa vle li pa gen kòb bagay sa m konn kòman pou m ta fè pou m ta konvenk li.
Men kisa k pase èske èske ou sispèk ke black black te chòk te fè l yon bagay oubyen ou menm èske. Non li pa fè l anyen se jis li ansanm avèk mwen nan salon epi li parèt. Lap bay black la move jan se tankou li pa lil ankò pou mwen ou konnen kòman granmoun yo ye pitit ooh e moun gèlè gen moun ki gen lajan li bezwen pou mwen. E konsa tou misye tap pale avèk Isra. Kòman li ye ah.
Li byen men ou konnen fi sa son moun tèt cho li ye lap di konsa oh wi black frechop paka itil ou anyen li paka si li paka dat li menm se nèg ki gen lajan mwen menm mdil konsa mdi konsa fò pa wè bagay yo konsa.

Yo komanse demwazel yap bay problem. Anmwey sa koman w ye. Bon mal tre mal. Kisa se. Paske ou konnen depi ou m kwaze avè w se menm sijè a. M pap sispann di mwen renmen w. Men jak ou konnen m se madanm marye ou bliye sa. Ou konnen Mika.
M konnen m konnen ou gen mari m konn tout sa men kè m pa pemet mwen pou m pa di w sa. Mwen konprann ou, ou son tip de byen wi sam konnen, tout moun konnen, yo konnen ou son bon timoun sou katye a, tout sa w fè se al travay, se antre lakay ou, menm panse wap jwenn yon lòt fi petèt ki pa marye kap renmen w, ou konprann sam di w lan, se pa ke mwen menm mwen pa te ka renmen w, men pwoblèm nan se ke mwen menm mwen marye, fòm respekte fwaye m ou konprann sa. M pa gen moun ki pou, m pa gen lòt moun ou menm ou sirèt, menm anyen lap fè sòt paka ban mwen menm pou anivèsè m, ou tèlman fèm wont, bon kisa m pwale fè sa franchman. Espere demen cheri sa m ok mwen m kwè nan sa m kwè nan ou m kwè nan black Fuchsia ok. Fè anpil nan moun pa bay pou chanje non tou den kou oh li gentan pa vle wè ti gason pa mete bagay nan tèt ou swa dizan ke wi m konnen sa men pa mete nan tèt ou e black Fuchsia pral chanje ansanm avèw pi devan ok.
Bon m gentan konnen ke depi ou wèl ap bèl move je sa bon nèg ap rive l pap kite l antre la m santi sa li pap kite l vin la. Du courage.
Bon m pa gen chwa m ap oblije al wè l deyò paske si l pa vle vin nan ka la sa l vle pou m fè? Deyò pou m ale? Antouka lè w ap sòti m ap kite travay yo paske m ap m ap wè sa. Manouche ou konn bagay yo se konsa yo ye ok pran pasyans epi m panse ke w ap rive nan vi a ok tout sa w vle reyalize pa gen anyen ou pa ka fè l si ke ou gen volonte ok.

Ebyen Ana te gen chans.
Padan e mwen pou ta di w kijan m kontan. Èske w konn Neon? O wi! Ebyen depi lè nèg sa antre nan vi m nan, ou pa wè yon chanjman? M wè chanjman wi sè. Kè m pa janm pa kontan. M tèlman renmen mesye a, li tèlman fè m renmen l, li fè m aprann renmen l. Ou konn wè lè w yon moun, moun nan gentan gen mèt li, epi ou pa ka viv san li?

Bon m di w bagay. Wè lè w wè yo konsa yo gen madanm yo gen pitit yap toujou bezwen ti fanm deyò pou kap rajeni yo pou kap fè yo byen pase ebyen li tonbe sou w move moun paske wè aktyèlman la m gen yon pwopozisyon pou li gon bagay m pwopoze l fè depi l fè l lyon ap la nan 2 pla men m e li pa ka pa fè l paske li toujou ap di w dous ou si ou dat li pap asepte kite m ale si l pa fè l se ke l pa renmen m. E li paka pa fèl paske papa se li te kitem ale. Nèg sa tèlman dous, nèg sa tèlman fèm renmenl. E anplis nèg la pa sèlman lan love non li bay, li bay lajan. Ou wè Emmanuela menm? Ou wè jan de fanm sa yo, ou pa jwenn yo fasil menm. Ou wè fè tout sak depann de yo pou wè si ou te ka kenbel menm. Paske ou wè, kounya la frèm, fanm se. Allo cheri ann sòti 10 m bezwen kòb m bezwen dat ou wè sa m sou nan men. Brother m pap baw manti menn granmoun nan gate jounen m sincèrement menn m ka di sa menn e sesi m pa m pa vrèman wè menn avèk ki figi m ka retounen lòtbò a menn. Yo, bon, banm bon ide, ou wè sa wap fè, peu importe lè ou pral lòtbò a. Se yon fason pou fè kè granmoun nan kontan kanmenm. Si l renmen kleren, pote yon ti plat pou li bay. Sa l renmen, l renmen sigarèt, wadèvè yon fason pou itilize yon bagay, itilize may ou pou fè kè granmoun nan kontan. Bon, ou ban m konsèy la menn, m ap pran l, men m pa kwè sa ap sifi menn. M panse reyalite an men sa l ye. But, jan w te di m talè a, si m te konn depoze yon CV. Bon, m oblije kite konplèks sa a de kote kounye a. M pral eseye wè fason nenpòt jan sa ye. Yo, pou m konbat avèk lavi menn, pou m goumen menn. So, m panse li vrèman se yon bagay ki nòmal. Ou pa ka konprann.
Ou konprann sa m di w lan? M konprann Mika.
Men, fò w konnen, lè yon moun renmen yon moun, li te mèt gen tout posiblite ki ka bare lanmou moun nan ap fè tout mwayen posib pou l jwenn li. Paske, e pa lòt fi m pa ta ka jwenn. Men kom si je Mesi ou fikse Mika a. Ya mwen konprann sa, mwen konprann. Men m vle w konprann mwen tou. Konprann Mika. Apre sa Jak, pale m non, koman travay ou ye? Fatig.
Fanmi an?
Bon, yo anfom wi, men ou konnen, se yon sel bagay ki manke selman se yo. Yo avek yon fi e pou paran l ap veye sou tout sa yo. Pa bliye ke. paran pase yon pakèt mizè ansanm avèl men si vin rive nan yon nivo ke li kapab gen yon relasyon e m panse sa se youn nan baz relasyon an tou ok byen materyèl jeneralman se mwen menm ki konnen avni m ansanm avèk Emmanuella but nou toujou ap pale sou sa yo nou toujou ap pale tou e de kòman bagay yo pral ye demen nou ale pi lwen ke sa kote granmoun nan pa ka wè m sot lòtbò a bagay yo pase konsa menn. m pral lakay la m pral wè kòman m ka fè yon ti kouche e m te jis vle jwenn ou pou m te esplike w sa e monchè mèsi pou kouraj ou mèsi pou ankourajman ou ba mwen nan. Non m ap jere sa menn ou mèt kwè m fè m konfyans m ap jere sa e m kwè sa gen pou chanje pa twò lontan ok frè m y a pa gen pwoblèm non menn y anfòm. Paran ayisyen sa yo men. Ann rive lakay mwen tande m.
Men ma chérie tande. Moun nan gen madanm li, li marye. Wap tande m? Wap pran enterè a, wap pran yon bagay nan men l epi w kite moun nan ale, w kite l fè fwaye l. Sa w fè a la m pa renmen l ditou. Banm di w bagay nou menm fanm nou pa konnen wè lè yon nèg jwenn ou ou gen ta peye kay ou le mwa li jwenn ou avèk yon telefòn li jwenn ou pa gen pwoblèm ti grenn diri e pa ti grenn diri an pou chèche nan men l fò chèche sa w poko ka bay tèt ou a bagay ti bagay mwa kay ti kòb sesi ti kòb sela bay sa w m te gentan gen yo deja fò m chèche sa m pa ka genyen e sa m pa ka genyen an se li menm donk fò m chèche genyen l pou l nan 2 pla menm. Doc ou wè sa wap pale a, sa se pou tout moun konn kijan yo jere nèg yo. Doc se yon nèg m renmen se pa yon nèg m vin pran kòb nan menl. Se yon nèg m renmen fòl la nan de pa menm. Sil pa ka la, lap oblije fè tout sal konnen pou m lage pye m e l pap kite m ale. Doc m pale sa avèw, m swete sa rete antre mwen menm avèw. Antouka sa w fè a pa bon non sèm, li pa bon, m m pa renmen l. Ah kite sijè sa, kòman travay ou ye?

Ki sen ki priye pou jan fanm sa. Ki gen mari. Bon an touka Bondye pi fò. Sa w fè a pa bon non kris fou. Ebyen li pa nan avantaj ou se nan avantaj mwen li ye.
Kisa?
M pwopoze l yon bagay la wè depi l pa fè l li pap la ankò dayè li gen chwa l dayè m pa pral mare l kay dyab ni m pap mete zam nan tèt li li gen chwa l pou li asepte avèk pwopozisyon m fè l la oubyen li lage pye l. Eske se fòt mwen kounya si li rete? Non! Se li k deside rete! Donk, nou pa gen pil pale pou n fè sou sa, se jis yon bagay m te vle pataje avè w konsa konsa. Hum! Antouka,
hum! M pa renmen sa, m pa renmen l ditou. Bon, mwen menm k ap fè bagay la, m pa pè pou tèt mwen, m pè pou mwen. Hum!
Ok. Kòm e zanmi m ou ye, m kenbe sa pou ou, m toujou fè sekrè pou. Soti m nan la m tou fè yon tou m mete l la. Antouka m ale sè m.
M pa ta renmen konvèzasyon sa gen swivi. Fanm trèt. Yo pale yon bagay men men cheri ou mal fè. E kòmsi se mwen ki te rele mesye marye a.